Sa m pral di a se 2 domèn sèlman k genyen l an Ayiti. Metye jounalis la te dwe, lè pou egzèse l, ou te dwe gen yon pèmi de fonksyonman. Men pèmi de fonksyonman sa a se yon òd dè jounalis ki pou ta ba ou l. Pa gen òd dè jounalis an Ayiti. Se 2 òd sèlman ki genyen an Ayiti, se òd dè kontab agreye pwofesyonèl e òd dè avoka. Sa vle di pa gen anyen k anpeche yon nèg rantre nan metye jounalis ou egzèse l jan w vle. Menm si w pat janm pran okenn fòmasyon, menm si w pat gen, menm si w pa gen, menm si w pat menm gen talan an. Depi yon nèg fè yon radyo, l ba w pale, w al pale. Epi ou pote non jounalis. Bon, w pa jounalis vre. Ou konprann? Se paske menm, menm medsen pa gen yon òd dè medsen ann Ayiti. Gen yon asosyasyon medikal.
Gon asosyasyon medikal ayisyèn ki se AMH, men li pa ka anpeche, AMH pa ka anpeche nenpòt moun mete blouz yo sou yo lantre nan lopital yal bay swen. Dayè a prèv, ase souvan an Ayiti, yap arete de nèg kòm doktè chalatan. Sa pa gen lontan la, nan lopital Sen Mak la, y arete yon nèg avèk blouz sou li kap bay swen kòm doktè chalatan. Humm
interesting um pou tout moun ki fèk monte yo nap di w byen branche uh podcast nou byen kontan w avè nou jodia e pou moun ki pral tande epizòd sa Jodi an nou genyen um on guest ki ase interesting avè nou ke se Goudou e sijè an nap diskite se modèl biznis sistèm nan. Goudou ou a plizyè fwa ou mansyone kontni. Kijan ou panse kalite kontni medyatik lan ka afekte oubyen kòman li ap afekte imaj ak repitasyon Ayiti nan nivo entènasyonal la?
Bon, lan nivo entènasyonal la, gen yon baryè lib ki se entènèt la, kote nenpòt moun ka mete nenpòt kontni sou Ayiti, jan l vle. La a, medya tradisyonèl ann Ayiti yo pa ka fè anyen kont sa. Ou konprann? Men kounye a la a, se yon konsyantizasyon k pou ta fèt sou Ayisyen, bò kote Ayisyen, epi fòk Ayisyen tou ta konprann sa sa vle di de kontni ke w ap difize sou peyi w. Ou konprann? Ki enpak, kòm si m ta di w, sa kapab genyen. Paske gon yon bagay yo rele le marketing peyi. Le marketing peyi. Men sa kap fèt an Ayiti a son kont marketing peyi li ye. Paske tout imaj, pou Ayisyen se pa anyen ke yo pran imaj moun kap manje moun ou byen imaj mò lan la ri, kote k pi lèd yo yo pran yap mete sou entènèt. Bon, pou mwen menm se inyorans. Sa m panse se nan edikasyon. Se bagay pou n ta mal chèche aprann chak Ayisyen. sa pa responsabilite medya tradisyonèl pa ka fè travay sa pou kont li e medya pa ka fè l pou kont li tou m panse fòk gon konsyantizasyon fòk gon sansibilizasyon ki fèt sou kestyon sa pou aprann moun ki sa k rele marketing peyi e ke imaj peyi w son bagay pou prezève e pou pwoteje se repons pa m. Merci nou gen Lutherson epi apresa nou gen Don Marshall.
Li te. Yeah, Goudou, ou pale nan entèvansyon lan, ou di ke, ou pran egzanp, ou fon pèsonalite kote ou di, yon moun tankou Dadou DYS, ou pa kwè gon medya tradisyonèl ki t ap ba l pale. Bon, sa w di sa, se jan l pale oubyen se dega l ap fè. Men m ap pran egzanp, Roudy Sanon, kòm moun k ap pale nan radyo Ibo. Pou mwen nan kesyon spò misye se yon mastondòt, men misye gen yon emisyon politik m panse misye, jan w di radyo tradisyonèl pa seri de moun pale, mwen m panse misye se yon nèg ki pa ta dwe pale nan radyo tradisyonèl tou, sitou nan emisyon politik li. Paske misye di de bagay sou baz ke l ap denonse, Misye kondane 2 moun anvan ke menm lajistis pwononse. Misye di 2 bagay san ke poko gen okenn ankèt ki fèt e souvan misye konn tounen pou l ap fè ekskiz. Donk, sou opinyon kote ou di ke gen 2 moun ki pèt te ka pa pa ka pale nan medya tradisyonèl yo, kounye a m ap mande tèt mwen èske èske egzanp Daddy DYS la se pa yon m pa vle di abi men èske se se ou pa ta dwe reflechi sa anvan ou di sa?
Non, m pa gen, m pa gen pou m reflechi sa, pou ki sa, paske, bon, premye bagay pou m di w, mwen, mwen te jounalis Radio Ibo depi le 4 novanm 2004, jiska out 2022. Roody se yon zanmi pèsonèl Radyo Ibo fè pati de vi m. Gen bagay ke m pa ka di w. Ok? W ap padone m sa ke gen bagay m pa ka di w nan rapò m avèk Roody. Men m pa gen okenn pwoblèm avèk sa w panse a. Ok? Ok.
Sa w panse a, pa gen okenn pwoblèm avè l. Mwen menm, mwen menm tou, mwen ta gen medya m, ou di ta pale ladan l, nan espas ke pou l pale. Ok? Gen bagay ke m, ke bon, mwen di w padone m sa, gen bazo men mwen menm mwen gon konpreyansyon de medya mwen gon konpreyansyon de egzèsis metye jounalis la mwen fè 2 zan ap etidye l mwen fè preske 25 an mwen fè anviwon 25 an ap egzèse l Vle di, mwen genyen yon, e, tankou lè yon moun ap pale de egzèsis metye a, lè m wè yon moun ap egzèse l, lè yon moun ap pale de li, mwen gen yon enterè ke mwen menm mwen genyen pou li ke petèt lòt moun pa genyen. Men otan ke ou pale de, m bay egzanp de Edadou a, Menm jan w site Roody a, m pa gen pwoblèm pou w site Roody tou. E lis la nou ka kontinye ajoute, nou ka kontinye. Egzakteman. M panse m di Dadou a paske m konnen w pase nan Ibo. M panse m di w Dèfè paske m konnen Ibo.
Nou gen sa te ka pi long vrèman. Se pa pase m pase nan Ibo sèlman. Mwen di w se yon radyo ki fè pati de vi m. E sa w di la a, e sa w di la a, se pa kòm si, kòm gen de deba, se pa tout deba k fèt piblik. Mwen menm mwen gen pozisyon m sou li e m eksprime pozisyon m sou li kote pou m te eksprime l, e m pa janm rate okazyon pou m eksprime pozisyon m sou li, a chak lè m jwenn okazyon an. Mon chè, m espere ke kesyon, repons mwen an fè sans, men, e, malerezman gen bagay ke m pa ka di w ankò yon fwa. Ok.
Alright Mèsi Pierre Gaudreau Dema Charles ou ka pale nap tande w.
Bonswa tout moun PD bonswa tout franchiz Goudou kòman w ye la frèm e Nan fòm frèm nap jere. Goudou m gon ti kesyon pou ou èske ou pa panse ke tout kritik ke medya tradisyonèl yo ap jwenn kounya se pa akoz de fenomèn ki vin gen ladan l yo ki se vann lè a. Èske w pa panse tout kritik yo derive de la tou?
E, mèsi Levanche. Ou kwè m te pale de afè vann lè, men èske ou konnen se yon fenomèn ki nouvo? Lontan medya pa t konn vann lè jisteman pou tip de rezon sa yo. Paske nèg ki te gen radyo a lontan an Ayiti nan ane 90 yo pa egzanp, pou vin pale sou radyo a, fò l konnen sa k pral di sou li, ki sijè k pral trete, ki jan l pral trete tou. Se pa ke nèg la ap di w men sa pou w di, ki pozisyon pou w pran non. Men gen yon garanti ke nèg la genyen, gen de bagay, si w pa fè pati de, paske men sa pou n konprann, tout medya, radyo tradisyonèl yo, tout te genyen sa n rele yon ling Sa yo rele editoryal, yon liy editoryal. Sa vle di, si w vin nan yon, ou lwe dezèdtan pou fon emisyon, ou lwe katrèdtan pou fon emisyon, nan katrèdtan, radyo a e pou ou li ye, ond lan se pou ou li ye. Direksyon radyo a ap sèlman lè lè a rive pou peye ou peye. Men l pa ka vin fè w egzijans anndan lè w la pou l di w men kisa pou w pale, men kisa pou w pa pale. Ou konprann? e se pat yon bagay, se pat yon pratik ki te egziste nan medya, lèm te nan medya m pat konn pratik sa jisteman paske mèt radyo a fòl te gon garanti ke sa kap pase sou ond li an li fè sans pou li, gon sans pou lale gen yon minimòm, sa ede petèt rele standard standa a la, fòk li respekte. Men kounye a nou pa nan standa a. Youn nan bagay pou nou konprann tou, laprès, lè medya, la radyo, li pa ta ka ale an avans de sosyete a. Sosyete a t ap toujou ratrape l, paske l fè pati de sosyete a. Li nan ekosistèm sosyal ayisyen an. Se di kalite Kalite jounalis yo ap bese dane an ane, dane an ane. Menm jan ou wè lekòl bese, yon timoun ki fè filo kounye a, l pa ka ekri yon fraz pou l pa fè fot ladan, enben, se konsa tou nan metye jounalis la, w ap wè tout bagay ap bese. Ou konprann? Men m dakò avè w, se yon fenomèn ki vrèman ale alankont de imaj medya yo, paske kounye a lè yon nèg lwe lè l, pa egzanp, Louko si louko dezi lwe lè li nan tele eklè m pa kwè se Patrick Joseph kap vin di misye monchè men sa poul di men de ki sijè poul trete ak sa poul pa trete men kijan poul pale ak kijan poul pa pale Patrick Joseph gen poul tann kòb li chak mwa ou konprann mwen dakò avèw m panse sa tou. Dakò mèsi anpil.
Doktè Andral. Marc ou te pran mic e ou ka ouvè mic ou si w gen yon kesyon pou poze. Bon, Marc genlè pa la, li te absent, nou ka avanse. Kodo, eske Eske kesyon pwogramasyon radyo yo pa kreye yon konpetisyon ki vin pèmèt ke radyo yo vin antre nan kesyon vann lè a, a de moun ke yo estime, m ta di ki se de jounalis sipèsta oubyen animatè sipèsta. Men sa m vle di pa la, prèske tout radyo an Ayiti yo gen yon jounal a senkè, yo gen yon. yo gon emisyon mizik nan espas 9 è rive midi yo, de midi, 2 zè gon emisyon politik, 4 è pral gon jounal, prèske tout radyo genyen l. E nou vin, yo vin rive yon kote tout moun ap chache kiyès ki sipè sa oubyen ki emisyon k ap vin, ki animatè k ap vin la. Pa egzanp, al de yon nèg tankou Louko ki ki non sèlman gon vwa epi ki ap fè emisyon a sansasyon tankou emisyon Gary Pè Paul Charles la, on moun kounye a k vin nan on emisyon, pa egzanp, mwen k vin pa on emisyon a sansasyon a on lè, ki vin nan on emisyon a sansasyon ki vle mete l nan menm lè pa egzanp dezè, katwè. Èske sa pa vin kreye de konpetisyon, radyo a di a banm pran misye, non sèlman m ap fè kòb la misye pral pote on odyans.
Bon, la radyo se la konpetisyon. Dayè se pou sa prèske chak ane dan le tan te konn gen te konn gen ankèt ki fèt pou wè ki radyo ki gen plis ekout, ki emisyon ki gen plis ekout. Gen de nèg ki te konn menm finanse bay de òganis k ap òganize ankèt yo finanse yo pou fè ankèt yo pou yo, pou mete yo lan tèt, pou ke, epi yo pibliye rezilta ankèt la pou moun, pou med, pou kòmanditè ka gen rezilta yo, yo voye bay kòmanditè yo pou montre, ou konn, se lespri de la konpetisyon, se, n ap pale la de radyo komèsyal. Men jan, menm jan avè w, m panse pwogramasyon radyo yo, gade, lè n ap gade osatu pwogramasyon radyo tradisyonèl yo ann Ayiti, se prèske, nou ta di se yon sèl pwogramasyon ki egziste nan radyo. Depi w leve a senkè di maten, se, se mizik evanjelik, apre mizik evanjelik yo ba w nouvèl, apre nouvèl yo ba w e chanson fransèz, chanson de l'hexagone bay chansonèt fransèz, ant chansonèt fransèz E dizè yo ka ba w de yon ti emisyon de varyete, ti de bagay sa yo. Epi a dizè se konpa dirèk. Jiska midi, inè, y ap sa k bay espò ap bay espò, sa k ap bay nouvèl ap bay nouvèl. Dezè daprè midi ou tonbe nan, ou tonbe nan nan deba politik nèt. Katrè ou ka jwenn ti nouvèl kreyòl, katrè jiska senkè, sizè. Sizè yo retounen nan emisyon de varyete. E pou epi nwit lan fini epi lè l rive minui y ap sa k ap pase mizik klasik oubyen yo fèmen nèt pou senkè di maten an. E men sa a pa gen okenn konpetisyon ladan l paske pwogramasyon yo prèske menm. Men kounye a se vedèt yo k ap fè konpetisyon. Ou konprann? Pa egzanp, m sonje BS te konn toujou di Josias se animatè ki pi entèlijan nan peryòd nèg yo te la. Mwen m te nan Radyo Ibo nan peryòd sa a. Lè w mande misye pou ki sa, misye di, a, monchè, misye tèlman entèlijan, misye konnen a dizè se lè m, li menm li kòmanse emisyon pa l la a nevè pou l ka fè yon inèdtan pou moun ka tande l pou yon inèdtan. Paske a dizè vre, tout radyo se konpa. Ou konprann? Men, sa k vin pase? Radyo vin tèlman nan difikilte, Alò se sa map di w, si pa gon entèvansyon de leta ki fè yon pwogram pou sove yon seri de radyo, yap kraze, yap fèmen nèt. Paske radyo vin tèlman an difikilte, lè yon radyo vin pa gen piblisite nèg la gen ond lan e pa anyen lap fè avè l. Pri gaz ap monte, pri de fonksyonman antrepriz la vin egzòbitan epi nèg la pa gen lajan si se louko ki ta vin ak ou emisyon la ki achte katyèt dan lan menl pa gen anyen ki di w se pa emisyon sa ki pèmèt ke radyo a kontinye egziste non sèlman lap bal popilarite epi louko pral chèche pibisite oubyen lajan poul fè emisyonl lan mache. epi gon retonbe pozitiv pou pou medya sa nèg la fè tout kalkil sa lò wè lojik la gen radyo kante lojik sa se kont yo menm paske si radyo a te ka mache nòmal yo pa ta pral bon nèg vin al vann yon nèg lè pou vin di sal vle fè sal vle nan emisyon tout sa se de pwoblèm ekonomik Gen anpil, wè, gen anpil chwa k ap fèt nan medya ann Ayiti aktyèlman la a, se de chwa ekonomik. Alò se sa m di w, sa vle di chwa ekonomik sa yo, se yon danje li ye pou radyo yo. Lè yon nèg gen radyo lan men w, ou oblije fè chwa ekonomik paske sitiyasyon an pa bon, fò w rive kenbe, se yon danje ke l ye e dan tou lè sans. E menm nan sans sa a, mwen di w se de chwa ekonomik ke de nèg ki gen medya tradisyonèl yo oblije fè pou rive sove radyo a, pou l kapab kenbe radyo a an vi. Men se pa de bon gre oubyen se dakò nèg la dakò oubyen se wè l, se santi l santi oubyen se yon bon fidbak li genyen kontni k ap difize sou ond li an. Men l oblije, paske se sa k ap pèmèt li kontinye egziste. M espere kesyon m nan fè sans pou ou.
Goudou um eske li fair pou nou di se fen media tradisyonel as we know it ou byen kom ou te di yon epok prezidan Preval te e yo te apan di konsa e prezidan Preval um le prezidan Preval te step in so nou ka Apre tranbleman tè la apre tranbleman de tè la Apre tranbleman de tè la ok e li te um jump in li te ede like this is the end e even apre tranbleman de tè lan at least yo pat gen entenet lan well social media as a whole men kounya nou gen social media e nap pale de pou moun kòmsi kap bay kap fè piblisite well as far as pri ou tap an nou di medya trad m pa konnen non I'm assuming I'm guessing medya tradisyonèl lan peye yon moun chaje yon moun 100 dola versus m ka ale you know sou social media m bay Dadou oubyen I don't know any yon lòt moun ki sou social media m ba l 20 dola k ap save you know konpayi sa a lajan or there is hope pou uh medya tradisyonèl still.
Mwen fin konprann sans sa w vle di a non men
medya tradisyonèl yo men sa men rezon m ka di ke yo pap pa gen anyen ki la pou toutan pa gen anyen ki etènèl
men
popilasyon ayisyèn nan, kominote ayisyèn nan tèlman atache a li e rete fidèl a li, m panse l ap difisil pou tout radyo tradisyonèl, pou radyo tradisyonèl ta annik disparèt konsa. Men, mwen konnen si pa gen yon bagay ki fèt nan sitiyasyon sosyal e ekonomik ki gen ann Ayiti a la, gen anpil radyo ki gendwa apre kriz la k pa menm ka kontinye egziste. Men, E yon sektè tankou radyo an Ayiti, se yon sektè ki tèlman enpòtan pou lavi popilasyon ayisyèn nan, li pa konsa. Li pa pou rive disparèt konsa. Li pa pou rive disparèt konsa. M pa konnen, m poko wè ki sa k ap fèt la, e oubyen m poko wè ki fòmil Bon, pa egzanp, gen yon peryòd anvan m kite Ayiti, m t ap travay avèk yon lòt zanmi m ki nan marketing, pa egzanp, plan pou radyo Ibo, pa egzanp, kote nou vwa yon pakèt, menm fè fundraising, nou te prevwa fè de gadjèt pou radyo a, lè anivèsè l, pou te envite moun achte, ou konprann? e de bagay sesi sela bon direksyon radyo a pat wè sa yo pat wè kijan yo pral fèl kijan yo pral bagay pral mizannèv men m panse gen anpil lòt medya ki kòmanse ap chèche e kòm si m ta di w reflechi sou de estrateji kijan yo pral travèse enpas sa paske si se pou kòmanditè sesi ke yo pap jwenn kòmanditè Paske aktyèlman gen anpil medya an Ayiti k ap woule de piblisite, se paske piblisite yo te deja lakay yo. Epi se de moun ki avè yo depi dizan, ventan, ke piblisite a te gentan la. Menm si moun nan pa ka peye, yo kontinye ap woule pou yo. Anpil, anpil nan yo oblije fè envestisman nan enèji solè, paske yo pa ka kontinye achte gaz. Gen lan yo se la bank yal prete lajan pou fè envestisman nan enèji solè paske yo pa kapab peye gaz. Tout sa se de strateji pou redwi kou yo paske yo pa ka fè plis lajan e de jou an jou fòk yo peye jounalis, fòk yo fè fòk radyo a fonksyone, fòk dis fòk dat. Ou konprann? Se lan se lan se lan sitiyasyon sa medya tradisyonèl yo ye an Ayiti la.
Alright. Humm m pa kwè Literson ou byen Doktè Ede kiyès ki t anvan ouch Mwen t bay ok Literson pale avan. thank you.
Mèsi. Goudou ou di ke ou pa kwè medya tradisyonèl yo ap disparèt se sa?
Wi, m pa kwè sa, paske gen twòp moun ki toujou rete atache a yo. De tout fason pral gon bagay ki pou fèt ke se sosyete a. Goudou mwen, bon, m on ti jan, mwen gon opinyon kontrè. Wi, bon, li pi bon.
Pandan plizyè ane m patisipe nan, m patisipe nan de travay ki fèt sou kesyon medya. Yo rive jwenn gen. Plizyè moun, mwen, gwo popilasyon an, yo pa vrèman tande yon medya an patikilye. Yo tande de emisyon. Nan maten, l tande tèl emisyon, l kite, li zape, l al tonbe yon lòt kote pou jiskaske jounen l fini. Gen de moun ki pa tande yon radyo de fwa pandan jounen an. Imajine w ke emisyon sa yo ta tounen de bwodkas, kòm moun nan konnen l ka al tande bwodkas sa a nenpòt lè l vle. Ou pa panse son bagay ki ap afekte radyo tradisyonèl yo menm disparèt yo? Sa se premye kesyon m nan. Dezyèm kesyon Goudon, èske ou imajine ou, apre pasaj ou oubyen travay ou fè nan kesyon medya, èske ou imajine deja yon medya altènatif oubyen yon radyo revolisyonè kòman l ta dwe ye? Kòman ou imajine sa nan tèt ou? Èske ou rive fè sa deja?
Bon, menm si w ta fè emisyon an tounen bodkas, tande, gen sa k rele abitid dekout. Moun yo gen yon abitid dekout. Se a radyo a menm yo atache yo. Se, se a radyo a menm yo vle atache. E se yon abitid. Li vin yon eleman kiltirèl lakay moun yo. Èske w konprann sa m di w? Li vin yon eleman kiltirèl lakay moun yo. Yo pa kapab detache yo de li. Menm si w ta al fè bwodkas, se pa sa k ap fè ke moun yo pa kontinye al tande radyo. Paske m ap di w, gen anpil Ayisyen e pa dè mwend jiska prezan ki pa konn ki jan pou yo itilize yon smartphone. M pa benyen di w pou òdinatè, sa vle di jiska prezan se radyo pou ba yo, se radyo pou yo tande. E moun sa yo, fòk yo gen radyo pou yo tande. Non men Goudou gade l nan le fiti, jenerasyon ap chanje, jodi a, yon pakèt jèn nan gen telefòn nan men yo, gen entènèt a la pòte yo. Lizerson mwen diw ke mwen te diw avan ke pa gen anyen ki etènèl wi. Ou dakò avèm? Dakò, m dakò.
Ok, gen yon nivo k ka rive e ke tout bagay chanje nèt. Ou konprann? E gen yon bagay, gen yon lè k ka rive patnè, tout bagay chanje nèt. Tout bagay se sou podkas y ap fèt. Ou konprann? Tout bagay gen dwa ap fèt sou podkas. Men, men kounye a la, pou nou di ke radyo, nou panse kòm si ta dou lan 10 an, ou byen 15 an, ke radyo tradisyonèl an Ayiti pral disparèt, e ke l pap egziste ankò, l pap reprezante anyen. Paske fò gade, la a n ap pale de Ayiti, N ap pale de Ayiti. N ap pale de Ayiti, n ap pale de yon sosyete ki gon jan l fonksyone, n ap pale de yon sosyete ki ekstrememan rezistan o chanjman, e pi n ap pale de tout yon pan nan ekonomi peyi a gen anpil moun ki gen enterè ladan l, gen anpil enterè, m panse li, li, li, lap, lap, m pa di ke l pral la etènèlman, gen anpil valè teknolojik te egziste ki disparèt, gen de lòt ki vin ranplase yo, pa gen anyen ki etènèl. Men, pou Ayiti, se poko jodi a ke radyo tradisyonèl yo pral disparèt la, pou mwen menm. Ou t ap pale de radyo revolisyonè? Yes, ou imajine, ou ta di tèt ou, yon medya altènatif men kisa l ta, men kòman l ta dwe ye jodi a?
Bon, nou gen, nou gen pa egzanp AlterPresse yon bon medya altènatif pa egzanp. Gen, gen de nèg ki konsakre vi yo, tankou Sony Estéus, e, e, kouman misye, Godson Pierre, tout nèg sa yo. Nou gen, E Edner Desim ki toujou avè nou la sou entènèt la. Bon, m pa wè misye sou, sou, m pa wè misye la, men se 2 moun, se 2, se 2 jounalis ki wè tèt yo nan medya altènatif. Bon mwen menm gon, fò m di w ke antanke jounalis, ou konnen chak moun, chak sitwayen gon nivo dangajman. M pa wè mwen menm lò nivo dangajman kote m pral fon radyo revolisyonè oubyen k pral defann oubyen gen de pozisyon ekstrèm sou de sijè oubyen sou de kestyon. Men e s on bèl m panse angajman sitou an Ayiti s on bagay ki vrèman fè sans. Son bagay ki vrèman fè sans. E ou wè mwen menm, kèlkeswa moun an Ayiti ki angaje yo, mwen respekte sa. Ke se sou, ke se swa nan angajman politik, sitou, oubyen angajman sosyal, mwen respekte sa. Paske menm si moun nan rive, rezilta m t ap tann nan men l, li pa bay la, men fòk te gen moun ki pou angaje l. depi yon moun, modèl dangajman sa yo, depi ou pran yo an Ayiti, son risk ou pran sou lavi ou. E yon moun ki pran yon risk sou lavi l pou, kòm si m ta di w, lan enterè piblik la, lan enterè de gwoup moun, mwen menm mwen respekte l. Ou konprann? Mwen menm m pa t ap gen okenn pwoblèm mwen menm pou m kontribye kòm jounalis a, kontribye avèk medya altènatif yo pou fè, pou defann de koz, pou fè bagay yo avanse. Se repons pa m.
Ede?
Alright, alò mwen gen yon kesyon m t ap poze Mesye Pierre Gaudou byen rapidman. E nou menm avèk lòt moun ki nan medya, konfrè nou yo, kijan nou reyaji an fas a de sitiyasyon kote ke de patikilye ba nou, ofri nou de pot ven pou nou denatire ou nou byen pou nou sansire yon enfòmasyon.
Bon, mwen menm mwen ka di ou kijan m reyaji, men m pa ka di ou kijan jounalis, kijan chak jounalis ap reyaji. Paske chak jounalis se yon moun, se yon sitwayen, se yon nèg ki gen yon kòd detik pèsonèl e pwofesyonèl ke lap ke lap swiv gen chak nèg gen valè yo yo gen tout bagay yo ou konprann e sa sou pozem ni mwen menm map diw mwen menm pa gen okenn nèg ki te ka pèmèt li swa vin ofrim lajan e menm lè nèg la fèl mwen klasel paske mwen menm mwen egzèse metye jounalis, se jounalis politik m te ye an Ayiti depi 25 an, gen moun ki pa janm konn non m, ki pa janm tande non m, oubyen ki te gen dwa konn tande m, yo pa janm sonje non m, paske non m pa t janm nan okenn skandal. Depi non m te nan yon skandal, ou t ap sonje l, ou t ap konnen l. Ou konprann? Mwen m fè 25 an ap egzèse metye jounalis an Ayiti, pa gen okenn politisyen ki kapab di ke li te ban m lajan pou m te bay tèl nouvèl pou li, oubyen pou m te oryante yon nouvèl nan tèl sans pou li. mete kèlkeswa jounalis la o defi, kèlkeswa otorite politik oubyen nèg ki lan opozisyon oubyen nèg ki lan bagay politik an defi. Konprann? E sesi, li te mèt enterè prive tou. Mwen menm, m pa, m pa negosye tip de bagay sa. Lè m ap egzèse metye m pou nèg panse ou ka moneye m pou ban m lajan pou m ale lan tèl sans oubyen lan tèl lòt sans, sa pa gen, m pa negosye. bagay sa yo. Ok? Sa se pozisyon pa m kòm jounalis. Men m pa ka pale pou lòt moun. Paske chak moun genyen, chak moun genyen valè yo, chak moun genyen bagay pa yo. Ok, mèsi bokou Pierre Goudou.
Goudou, um 25 ans, obviously um ou wè plizyè chanjman. As of today, kòman fiti lan sanble pou medya tradisyonèl an Ayiti?
Bon, fiti la li pa, fiti la pa bèl ditou, li pa klè. Pa gen okenn bagay alorizon k pwente la. Dayè mwen di w si pa gen yon bagay ki fèt, anpil nan medya a ap disparèt tou senpleman. Se paske pa gen, se paske avni yo pa asire ki fè yo kapab, ki fè yo, pou mwen yo kapab disparèt. Tout sa m ap di yo, m ap di yo lan konpresyon, lan konpreyansyon pa m. Paske mwen an kontak, mwen konn reyalite, mwen konn reyalite yon seri de gwo medya an Ayiti. Kòm si de desizyon yo oblije pran sou kontrent finansye, sou kontrent ekonomik sitiyasyon yo, ou konprann? Mwen konn reyalite medya yo. E yon medya k respekte tèt li, modèl tradisyonèl, modèl biznis medya tradisyonèl n ap pale yo la, sous de revni yo se piblisite. E kounye a pa genyen piblisite, vrèman pa genyen. Si se pou mwen, avni yo nan sonb. Se sa m ka reponn ou. Merci
Doktè Rene.
Ya, alò mwen gen yon ti kesyon tou senp m ta renmen poze Goudou kòm aparamman li ap viv aleksteryè di peyi e petèt ke li m pa li evalye oubyen li li gade kijan lòt medya nan lòt peyi yo fonksyone, kisa w wè nou ta sipoze enpòte nan jan medya ki aletranje yo fonksyone pou n ta korije lakay nou e pou n ta inove pou nou rete konpetitif e trè pwodiktif?

Institut Journaliste de France, IJF, m kwè, ki te mete, ki te monte yon pwogram metriz nan Inivèsite Kiskeya. Bon, malgre pwogram sa a, li pa pote okenn amelyorasyon nan ekosistèm nan, paske majorite jounalis ki te soti ladan l, ki te fè metriz yo, yo pa t al amelyore sal dè nouvèl yo vrèman,

tou ekosistèm medyatik la an Ayiti pou te amelyore kalite enfòmasyon k difize yo. Men malerezman se pa t sa. Youn nan premye bagay m panse ki pou fèt se rese nivo fòmasyon. Dezyèm bagay se kòd detik a ki pou aplike. Epi yon òd de jounalis ki pou sansire e pèmi de fonksyònman jounalis yo. Pa egzanp, si w pa gen yon kat pwofesyonèl kòm jounalis, ou pap gen dwa pou w egzèse l. E kat pwofesyonèl sa a pou w genyen l, gen yon seri de egzijans w ap oblije reponn a yo. Men sa m ap di a, m konnen se yon ve pye, se nan yon rèv mwen ye, men m panse yo, si nou vle ale kote ou, nan wout ke w defini an la, fòk nou pase pa la. Paske nou pap ka rive kote nan orizon wap ou pwente a la a. E nou pap ka al la san sa yo non. Nou pap ka al la avèk sitiyasyon nan eta sitiyasyon ke ekosistèm medyatik nou an ye a. Ou konprann? Pou mwen se sa. Dakò merci Pierre. Yon dènyè kesyon, èske gen jounalis anketè an Ayiti? Si wi, èske nan jan konfigirasyon sekiritè la ye an Ayiti, jan gen de zòn ki trè difisil daksè, ki jan yo egzèse me jounalis anketè sa e ki kontrent ou menm ou konnen ke yo konn jwenn nan egzèsis metye sa? Premye kontrent ki genyen an Ayiti nan egzèsis de jounalis denvestigasyon yo rele sa, se aksè a lenfòmasyon ki pa genyen an Ayiti. Pa gen yon jounalis ki ka al nan ministè finans la pou al mande yon seri de enfòmasyon. Pa gen yon jounalis ki ka al nan ki ka al nan nenpòt pa gen yon jounalis ki ka al nan nenpòt Enstitisyon piblik an Ayiti kòm si m ta di w al chèche enfòmasyon. Non. Aksè a lenfòmasyon se yon bagay ki ki pa gen okenn enpòtans pou leta ayisyen oubyen m pa konnen pou nòmalman yon jounalis k ap travay pou piblik la li menm ki bezwen enfòmasyon Paske enfòmasyon an se yon bezwen li ye pou tout moun. Kèlkeswa skandal ki genyen de kòripsyon ki genyen, yon jounalis pa ka al nan ministè konsène oubyen enstitisyon piblik konsène a pou l al mennen envestigasyon epi pou l bay rezilta. L ap gentan, non sèlman jounalis la depi nan tèt li, li konnen w ap fè l, gen anpil jounalis ki tante li, ki pa janm rive reyisi. Men, Jan ki rele jounalis denvestigasyon an, m pa kwè se, m pa kwè li posib an Ayiti. Se pa ke, gen moun, gen anpil moun ki tante fè l. Pa egzanp, nou gen Valéry Numa dèfwa ki vini avèk dè enfòmasyon, de bagay ke n te, ke moun yo rele ankèt, men se pa de, se pa, misye gen dwa mennen yon envesti, yon envestigasyon nan nivo pa l epi chèche dè enfòmasyon sou yon seri dè sijè. Men se pa de ankèt ki mennen vre epi ki vini avèk de rezilta e ke men sa n jwenn, men sa n jwenn, men sa n jwenn. Ou konprann? Men gen anpil, gen, se yon jan jounalistik ke anpil jounalis ann Ayiti te swete mennen, men jan leta a fòme, jan sektè prive menm te fèt, dayè, nan sektè prive a menm nèg a pral di w ke bon sa e bagay prive l, ou pa ka antre ladan, men nan sektè piblik la kote ke Sitwayen yo te gen dwa pou konnen ki sa k ap pase nan Leta a, ki jan lajan l ap depanse. Ou konprann? E se de sa m t ap pale talè a, e gen jounalis ki, e nan yon peyi kote ke jounalis ap mouri pou pozisyon yo, pou de enfòmasyon oubyen de bagay yo pa vle fè oubyen pou de bagay y ap defann kòm dwa, yo gen dwa viktim, se si ke egzèse jounalis denvestigasyon an, se yon jan jounalistik ki prèske enposib an Ayiti. Ekstrèmeman difisil. Si nou pa vle di enposib.
Ok, merci beaucoup Pierre Goudou mwen. Fok nou salye, fok nou, fok nou salye efò yon medya tankou Ayibo Post ap fè, e yon seri de atik ke yo pibliye, yo fè yon, yo fè yon bon efò pou mennen de ankèt, fè de dosye. pou revele de enfòmasyon ke lòt medya pa revele prensipalman. Fò n salye AyiboPost nan sans sa a ki vrèman pòte vè le journalisme d'investigation. Alò, lekòl nou t ap pale ki an Frans lan se Ecole Supérieure de Journalisme.

Mwen mwen konprann ke eksperyans ou pèmèt nou jwenn yon pakèt enfòmasyon sou fason ke medya ayisyen an li sòti de jenèz li pou li vini rive la jounen jodi a kote li ye a, kote ke ou pale de yon pakèt bagay ki merite korije, gen yon pakèt bagay ki merite fikse pou nou ka sove jounalis lan ann Ayiti. Doktè Andral?
Wi goudou goudou goudou goudou merci merci tout simplement pou moun ou ye a merci paske lè nou frape nan pòt ou e nou son ti moun nap mache men ou te dakò e ou te ba nou opòtinite an e youn nan kò an tout franchiz podcast really se um, edike, aprann, e nou menm kap vini even Moun an nou di ki vle oubyen ki ap aprann e um journalism e kòm pou pou yo aprann de ou pou pou yo tande but m tap fè tèt mwen mal even odyans an tout franchiz lan pou m pa ta di w a tout respè m koube m byen ba pou m di w 25 an nan um domèn nan. Kisa ki legacy a? Oubyen eske ou still ap travay sou li? Koz ou jèn, mwen menm e 27 an ou gen pou mwen, so m pa konnen.
Wi 27 an m gen. Vwala. M twò jèn. M twò jèn pou m twò jèn pou m m twò jèn pou m ap pale de legacy m poko gen legacy m gen anpil travay pou m m gen anpil travay pou m fè toujou paske m rete anpil travay ke m ka fè m rete anpil kontribisyon ke m ka bay e kite m travay sou sa m ka di ke m lan yon tan de poz Men se sur ke ke nap vini. E map salye pa ekzanp yon nèg tankou Sylvain Xavier e Silex ki se zanmi m e se nèg ki te nan medya avè m Ayiti e a travè de platfòm de anpil bagay ke inisyativ ke misye ap pran pou pou nan sektè medya se sur ke gen de kontribisyon ke m kapab pote e tout kontribisyon m kapab pote yo map kontinye pote yo. Se sa. Merci. Se sa. Merci.
Um, I'm, I'm excited. E m panse anpil moun tou, sitou jèn sa k ap etidye e sa ki nan medya a, pa ka wait. Um, encore une fois, merci, merci, merci. Guys, um, tcheke sante mantal nou. Trè trè trè enpòtan. Voye je a goch, voye je a dwat. However, si w pa balanse, Ou pap ka voye je w ni a goch, ni a dwat. M ap di nou mèsi, chak nou menm ki la e chak moun ki te patisipe pou sipò nou, pou kontribisyon nou e pou tout ti mesaj n ap voye whether nan inbox mwen oubyen nan inbox Lady Lynn. E Silex, ki s on bra bannann dèyè, an tout franchiz, m pa t vle site non w but jodi a m panse it's only fitted, ok, pou sipò ou ba nou E nap di w merci pou sa merci merci merci m swete nou pase yon bòn nwit e um Goudou kay lan se pou ou kenpòt lè kenpòt moman kenpòt sa w vle diskite ou vle edike nou nou la nap tann ou merci guys.